Alo, il fo ke nou eseye tande m byen paske ke mikwo karavate mwen pa la. M te nan, m t ap fè yon video kote ke m bliye mikwo karavate la kèlke pa, m pa wè li alo nou ka gen dimal pou nou tande mwen jodi an. E jodi a, konsèy ke m pote pou nou. E m pral pale nou de batri, de batri. Deja sou mache a, nou gen plizyè, plizyè, plizyè batri ki nan vin sou mache a. Nou gen batri asid, nou gen batri jèl, pi nou gen batri AGM. Alò, men jeneralman, nou sèvi avèk batri asid anpil,

Deja nou gen sou mache a bati, alò gen bati lityòm ke nou jwenn nan telefòn, m pa wèl tèlman nan enstalasyon solè, m pap pale de li, n ap pale de li aprè nan yon lòt videyo. E pa bliye ke si w potko abòne, abòne avèk chènèl YouTube sa a ki se Claytech Pro, kote ke nou pote pou ou chak jou konsèy e fòmasyon an videyo e chak mwa w ap jwenn fòmasyon tou. nan diferant vil nan peyi a. Bon, deja pou nou kòmanse, m pral pale nou enpe de batri. Kijan pou fonksyone avèk yon batri? E, nou gen batri asid oubyen batri, batri jèl. Nou gen batri asid oubyen batri jèl. E, se de batri ke ki pi an vòg sou mache a. Yon batri, yon batri li gen sa yo rele w yon cycle de recharge, li gen sa yo rele w yon durée de vie. Tout aparèy nèt gen yon durée de vie. Tout aparèy gen yon tan li rive li pap ka fonksyone byen menm jan li ta fonksyone ankò. Alò se menm jan pou yon batri. Ok alò yon batri li gen sa yo rele yon sik de rechaj pa egzanp kòm nou ta pale de batri Gn e asid e Agl an nou pran pa egzanp yon batri yon batri Agm batri Agm yo jeneralman yo gen apeprè 600 sik de rechaj 600 sik de rechaj sa vle di kisa an reyalite E lè ap pale nou de sik de rechaj batri an, sik de rechaj yon batri, signifi ki sa? Si ke yon batri li gen 600 sik de rechaj, sa vle di ke batri sa li ka chaje, sa vle di ke li full, Pwi li dechaje 600 fwa. Apati de la, batri an kounya la, li an feblès konplètman. Li an feblès konplètman. Li valab pou batri asid, pou batri jèl, e pou batri AGM. Dakò? Alò, batri AGM nan, li gen plis sik de chaj, batri jèl la gen plis sik de chaj ke yon batri AGM. E, batri lityòm nan, li gen plis sik de chaj ke yon batri jèl. Alò, se sik de chaj la ki. Vrèman, vrèman, vrèman enpòtan pou konnen o nivo de baz nou. Kisa sa vle sinifi? Ok, banm yon egzanp avè nou ki osi senp. Ki osi senp. Pa egzanp, yon batri AGM ki gon sik de rechaj de 6 an. Sa vle di ke batri sa a m ka chaje l e dechaje l 600 fwa. A pati de la, a pati de la, maten an randman kaduc nèt. Randman bese, bese, bese, bese nèt. M pa p jwenn bon randman o nivo de pati sa ankò. Youn nan rezon ki fè ke yo toujou ap di nou. e m toujou ap di nou tou nan videyo m yo, il fo ke nou dechaje batri nou a 50 pousan de kapasite yo. A 50 pousan de kapasite yo. Poukisa? Paske batri yo, batri yo, sitou pou batri asid yo, yo pa sipòte dechaj pwofon. Dechaj pwofon siyifi ki sa? Batri an li te full avèk 100 pousan, pi mwen dechaje l avèk 0 pousan. Sa redwi nan dure de vi batri an. Li redwi nan dure de vi batri an. Ok. E pa bliye yon batri li gen yon nonm de fwa ke li ka chaje e yon nonm de fwa ke li ka dechaje. Alò chak fwa ke ou pran batri an ou full li epi ou dechaje li konplètman, se ke ou redwi nan dure de vi batri an. Alò, e m toujou konseye nou, batri yo fòk yo dechaje avèk 50 pousan. Avèk 50 pousan sa vle di kisa? E. Si batri a te full, si batri a te full, e lè wap sèvi avèl, kou li vin avèk 50 pousan, m rechaje li, oubyen m redwi nan konsomasyon l, pou l pa desann twòp, ok. E, an nou pran egzanp ki osi senp, ki klè pou n ka konprann sa ki rele sik de rechaj pou yon batri. Ok. Yon batri, li pran sik de rechaj de 600 pa egzanp. Bon batri a GM janm di non. E si man m fòk m foul li e m dechaje l, sa sa gen fè yon sik. Sa gen fè yon sik. Sa vle di ke si m te gen 600 sik, m vin rete 599. Nan landemen m foul li e m dechaje l konplètman, m vin rete 588 sik de rechaj. Sa li klè, li senp e nou konprann. Ebyen. Lòske Lòske ou dechaje batri an avèk 50 pousan, l ap fè w 2 fwa plis de tan ke yon moun ki dechaje batri an avèk 0 pousan. Poukisa? Batri an kalkile sik de rechaj la se lòske li sòti nan 0 rive avèk 100. Si pa egzanp, m ap sèvi avèk batri m nan, mwen rive la avèk 50 pousan, pi mwen rechaje l, Batri an poko kontwole ke sa a se yon sik. Li poko yon sik pou li. Paske yon sik fòk li rive avèk san. Nan landemen, nan landemen, si m dechaje batri an avèk 50 pousan, ebyen, 50 pousan yè m te dechaje l la, 50 pousan demen m dechaje l la, plis m vin rechaje ankò, sa fè 100 pousan. Sa vin fè ke m vin gen yon sik. Sa vle di ke si jodi a m dechaje batri m nan avèk 50 pousan, pi m kanpe la, m rechaje li. Demen m deja la avèk 50 pou san pu m kanpe m rechaje li. Sa fè yon sik. Men ki diferan de yon moun ki pran pa l la, ki te full chaj, ki deja chaje l konplètman, epi li rechaje l ankò. Jodi a li pral fè yon sik pou li. Demen si l fè menm bagay la, ap fè 2 sik pou li. Men pa kont ou menm nan ki deja pa te pran la avèk 50 pou san, sa fè 11 sik de rechaj. Sa vle di ki sa? Si ke batri a m dechaje li avèk 80 pousan, sa vle di ke rete 20 pousan de chaj, mwen chaje batri an e avèk e e e e alò 80 pousan sa ke m te ke m te sèvi a, m chaje batri an, li vin full, but li poko 11 sik pou li. L ap 11 sik pou li konplètman, e lòske kounye a la mwen. Mwen dechaje li pa nan di avèk 20 pousan, pi li re ranpli ankò avèk 20 pousan ki pou m fè sou 80 yè la ka bay 100 pousan, lè sa m vin gen yon sik de rechaj. Alò yon batri se konsa l fonksyone, se ke se yon sòt de sik de rechaj. Sa vle di ke batri an li gen yon sik, nonb de fwa, plis m chaje batri an, m chaje batri an, e lè l dechaje konplètman se ke m rejwenn anjou de batri an. Pou sistèm, yon moun ki gen, pa egzanp, pano solè lakay li, Avèk kon edh li vin ouvè lòt pratik. Bake moun sa le jeneralman le plus souvent lap fè plus tan ke yon moun ki pa gen pano solè. Poukisa? On moun ki pa gen pano solè lakay li le plus souvent lè gen kouran li chaje batri an konplètman, batri an full, lè pa gen kouran li sèvi avèk li. konplètman li discharge jiskaske lap tann kouran ankò poul rechaje l men pa kont yon moun ki gen pano solè pandan le maten gen solèy batri an sèvi ap fonksyone sou solèy li discharge nan pita gen kouran batri an regentan refin full batri an pa janm gentan pou l rechaje lè sa batri sa lap dire plis paske li kapasite l pa janm bese nan mwens ke 50 pousan. Alò, il fò ke nou vrèman, vrèman verifye jan ke n ap sèvi avèk batri nou yo, jan ke n ap chaje batri nou yo, pou yo ka dire nou pi lontan. Alò, deja pa bliye ke pou Maravi ou ta nan fè fòmasyon sou asanblaj invètè otomatik, vin aprann fè invètè otomatik avèk Letec Pro e.